Medam e mesye bonjou ou bonswa, sa pral depan de lè nap gade video sa. Non pam se Pierre. Jodi a m pote yon bèl ti emisyon pou nou sou video sa ki rele ti koze nan relasyon. Men avan map mande nou pou nou abone, pataje video a pou mwen pou nou kapab ankouraje m. Map pran yon ti poz map retounen tout swit. Ok nou retounen apre poz lan. Jodi an nap gen poun pale avèk mesye yo men lòt video kap fèt lan li pral pou medam yo. Mwen konnen nou konnen tout sam pral di nou la yo men nou mèt swiv avèk anpil atansyon. Jounen jodi an sa sou pase nan relasyon. Mesye yo konn vin manke renmen madanm yo. Poukisa? Paske dèfwa fi an konn vin manke bèl, li manke resan, li fòm li vin tonbe, tout rad li mete vin pa gen okenn sans sou li. Dèfwa menm li menm li konn ap panse, li konn wè li pa santi l vrèman nan sans li nòmal. Kidonk sa kont Pou nèg la vin manke renmen madanm li. Men sa n ap fè mesye, nou gen yon lòt travay nou pral fè kounye a. Nou pral chèche aprann renmen madanm nou plis chak jou. Chèche konnen ki sa l renmen. Chèche konnen ki sa ke k ap fè l byen, k ap fè l byen ki, tankou m te ka di nou, ki pap deranje kè l, ki pap deranje santiman l, tout sa. Lòt bagay ankò, in fwa ke w gentan konn ki sa l renmen, Lè ke wap sot travay oubyen kèlkeswa kote ou sòti an ou ka chwazi pote yon bagay ke ou konnen ke l renmen pou li. Toujou ba yo anpil valè jis pou nou kapab toujou rete renmen yo. Paske fi an li menm li trè frajil, fi toujou renmen bèl bagay. Li toujou renmen lè mari l fè l bèl e lè mari l pote bèl bagay pou li e an menm tan an menm nou menm li renmen lè nou bèl tou. Lè nou bèl nou fre, madanm nou ap toujou renmen nou, l pap janm gen pwoblèm ansanm avèk nou. Apatide la m panse. Ki relasyon an li menm lap vin gen yon manm lòt bagay ankò mgen poum di nou ke lè ke nou ap pale ansanm avèk medam yo lòt bagay ankò lè ke nou vin sot travay pa pran tan pou televizyon oubyen pou telefòn toujou chita bò tab lan pandan ke nou ap manje pale ansanm avèk li menm lòske nou te pase yon move jounen nan travay lan tankou patwon te ka fè nou fache oubyen kèlkeswa sak te pase ki pat fè nou byen men nou kapab vini nou pale ansanm avèk madanm nou jis pou l kapab pote yon ti konsèy pou nou de sa k te pase nan jounen an pou w kapab santi w alèz e pou li menm tou pou l kapab santi l gen anpil valè nan relasyon an. E an menm tan, ou gen pou w pran de pwojè ansanm avèk li, pwojè ou konnen k ap fè kè l kontan, tankou menm lòske mwayen an pa ta pèmèt tèlman, men sepandan ou fè kòmsi w ta vle pran kèk bagay ou konnen k ap fè l dibyen alavni. Kounye a la w ap pale ansanm avèk li jis pou l kapab santi ke nou gen yon vi, nou gon kote nou ta nou anvi ale. Menm lòske mwayen an pa ta pèmèt. Apati de la l ap santi ke l ap viv. Toujou bat pou lè nou sot touche nan travay nou oubyen kèlkeswa tip de kòb nou genyen an, ba l kontwole l, fè l abitye avèk kòb nan pòch nou jis pou l kapab toujou santi ke l alèz e l santi ke li alèz avèk mari l, avèk mwayen mari l genyen tou sa. M panse apati de la ke. Nap gen yon trè bon relasyon. Paske medam yo yo toujou yo toujou la pou nou, nou menm tou fòk nou toujou mete nou la pou yo paske Bondye voye yo, yo voye yo Bondye voye yo anba men nou pou nou kapab pwoteje yo pou yo menm pou yo pran swen nou tou men an menm tan si nou pa okipe yo nou pa pran swen yo m panse ke gen anpil fay kap pase nan relasyon an epi gen anpil lòt bagay ki kapab pase ki pa ta menm bezwen ki pa ta menm bezwen prezante nan relasyon sa kidonk se Se konsèy sa yo m te pote pou nou jodi an. M panse ke nan lòt videyo k ap gen an, se pral pou medam yo. Medam yo m ap vin sou nou, nou pa bezwen pè. M konnen nou fè mesye yo fache anpil. Men mesye yo m ap mande nou pou nou bay medam yo anpil respè, respekte madanm nou. Paske medam yo fè anpil bagay pou nou aprè paran yo. Menm lòske m konnen paran yo vrèman yo fè anpil bagay men yo menm se yo menm ki kondui rès vi nou aprè paran nou. Konprann? Kidonk mwen kontan avèk nou. Mwen panse. E nap bay video sa anpil like epi nap patajel epi abone pou mwen silvouplè. Ok avan m ale map kite yon ti konsèy pou nou pa bliye kelkeswa sa nap fè nan vi an ki bon nap toujou jwenn dekourajman sou wout nou nap toujou jwenn difikilte men pa dekouraje kwè nan sa wap fè a depil bon avanse pa pè wap jwenn anpil kritik anpil pwoblèm men kontinye avanse se konsèy sa m te pote pou nou pa bliye banm like pataje e abone pou mwen silvouplè se sa sèlman nou kapab fè pou mwen.